Kounya la pou yon moun li renouvle paspò li, li gen 2 opsyon. Se swa ke li pran randevou sou sit anbasad lan pa telefòn oubyen pa email oubyen dirèkteman sou sit anbasad lan pou li pran randevou pou li ale Brasilia pèsonèlman pou lal renouvle paspò a Brasilia. Dezyèm opsyon an, moun nan ta sipoze swiv kalandriye yon komisyon ke anbasad la kreye ki gen pou ale nan plizyè vil e eta nan Brezil pou renouvèlman paspò sa yo. Lè yon moun bezwen fè yon manda, manda se dokiman ke yon paran ka bezwen voye bay yon zanmi, yon lòt paran ki an Ayiti pou ki ede timoun ni fè yon pwosesis, ke se swa fè paspò al nan anbasad avèk timoun nan an Ayiti, donk moun sa a li vin gen obligasyon pou li vwayaje pou li ale nan anbasad Ayiti ki Brasilia pou l fè dokiman sa a, yo pa fè l lòt fason, ou pa ka voye dokiman pa lapòs ankò, se ou menm pèsonèlman ki sipoze ale Brasilia. Apre sa lòt dokiman yo tankou sètidan ou konsula, sètidan ou di estad ou sivil ke nou rele sètifika selibatè ou sètifika de divòs. Donk dokiman sa yo ou kapab fè yo pa lapòs, ou ka voye dokiman pa lapas, pa lapòs e ke anbasad lan li y ap kapab emèt dokiman sa yo pou ou san okenn pwoblèm. Nou konnen se yon desizyon ki pa osi fasil, sitou pou Ayisyen, pou wap vwayaje e gwosè Brezil ki gen yon dimansyon kontinantal, li pa yon desizyon ki fasil, men se nouvèl desizyon ki pran pou moman. Aktyèlman nou vle pataje yon enfòmasyon pou moun ki abite sitou nan Santa Catarina. Nan jou kap 15, 16, 17 e 18 septanm, komisyon. Anbasad Ayiti an gen pou l vin nan vil Koulitiba a pou ke li kapab fè renovasyon paspò, renouvèlman paspò pou Ayisyen. Se sèlman renouvèlman paspò yo ap gen pou fè pou Ayisyen nan Koulitiba. Donk anba videyo a n ap gen pou n mete adrès kote ke Komisyon an gen pou ale, n ap met nimewo telefòn espas ke Komisyon an gen pou ale an, nou ap mete link sou ki dokiman w ap bezwen e anpil lòt enfòmasyon, n ap mete link anba videyo an. Pou moun ki abite nan Gran Florianopolis, nan jou k ap 18 lan, gen pwobabilite pou yo rezève yon bis gratis pou nou ale Koulitiba. Men se pa yon garanti sa ye, sa depan de konbyen moun ki disponib pou ale Koulitiba jou kap 18 lan. Donk yap met yon fòmilè pou tout moun ki ta renmen ale Koulitiba, pou yo mete ki jou yo ta renmen ale Koulitiba, ki lè, ki moman. Donk pou ke yo kapab mete non w nan lis moun ki gen pou renouvle paspò Koulitiba. An gwo, se sa ke m te vle pataje avèk nou, donk mwen swete nou bòn chans, m swete ke nou pran desizyon sa, mwen pataje videyo sa avèk nou se paske pa gen yon kalandriye pou Santa Catarina, pa gen yon kalandriye ankò yon lòt dat pou Curitiba, sa vle di si nou pa pwofite nan moman sa, petèt lè n ap bezwen renouvle paspò an, n ap oblije fè yon vwayaj ki pi long, n ap oblije ale jis Brasilia pou renouvèlman paspò nou. Se pou rezon sa ke m pataje l bridsoukou avèk nou, paske jodi a gentan 8 septanb, e se 15 septanb Komisyon an gen pou li Koulitiba, sa vle di nan 7 jou ankò. Donk, panse byen, epi pran desizyon avèk anpil sajès, e n ap kontinye panse, kontinye ini nou, kontinye presyone Anbasad lan pou meyè solisyon nan kesyon dokiman yo. Mèsi, Bondye beni nou.